Konprann akò se sòk ki se akò palè nasyonal avèk lanmè se toujou toujou ankò lanbasad amerikèn. Akò lari a sa pè senkyèm akò ki se akò pastè Roudy Laurent ki se yon demokrat ansyen mè de New York e ansyen ansyen demokrat m pa wè kisa sa gen rapò avèk peyi a se toujou anbasad amerikèn kap fè feu de tout bois poul ba nou yon lòt dominasyon ankò. Bon men map di yo, se klè, tout gran mesaje yo, yo toujou di yo tèt yo pa dwat. Yo di sa pou Jezi, Jan Batis, Noe, tout, yap di sa pou mwen tou. Bon, map di sa souverènman, fen dane sa pap pase pou ke Etazini pa jwenn pyès monnen l.

Bon mwen menm mwen klè. Kenneth Merten se ou menm ki la kòm gwo konsil, veye zo w, paske sak pral pase a se ou k reprezante Joe Biden, si w pa di l pou yon nèg epe ki mete yon akò nan lari, akò sa yo rele akò solèy leve, se anndan site solèy menm nou remèt li avèk tout gwoup ame, nou remèt li avèk Jimmy Cherisier alyas Babekyou Jenèf.

de lanbasad amerikèn. Se yo menm ki touye jovenel sa ta vle di cia FBI tout nou fout tuye prezidan bon sa li sifi pou nou klè nou pap pran nan mannigèt sa donk nap kite peyi a avanse jan pou l ale nou ka nap menm plase moun nan men kidnapè nap fè lanmò san jou pran moun pou nou pou n ka anvayi peyi a anben avanse.

93 07 34 34 93 07 sa se nèg sa li rele yok pou pè e konsa m rele tèt mwen yok pou pè yo rele l nèg epè a yo rele l papa abraram mwen m pa pè m ap mete epè sa sou do machin mwen e e soude m ap soude l pou Joe Biden wè l pou cia wè l pou FBI wè l pou tout nèg ki gen zam wè l nou remèt tout gwoup ame yo. patikilyèman Jimmy Cherizier. Si yon moun ta fè w konprann ke nèg epe sa a, se yon nèg k ap pale an nan dezenterè w, zafè w ap gade w paske se ou k ap kouri, se ou k prale, mwen menm, menm, menm pa gen yon mouch ke m touye deja. E tout moun ki gen zam nan men yo, yo tiye moun deja. Mwen menm, mwen vini pou m libere nou tout, pou libere ou menm ki nan je pèp, ou menm ki nan je nèg, ou menm ki nan lanmò san jou, avèk yon akò ki gen pwen sa yo, 1 Lamnisti jeneral. pou Martelly, pou Lalo, pou tout moun ki manje kòb Petro Caribe, patikilyèman pou Bill Clinton ki manje kòb sa. Paske nou menm nou pa ka, nou pa gen tribinal pou Bill Clinton, n ap gon amnisti pou li. Paske Bill Clinton manje kòb Petro Caribe a tou. Li manje kòb CIRH, donk nou wè ki jan l ap jwe fim avèk Preval. Bon, mentnan, pa gen moun ki ka fè m pè sou tè sa a. Raple nou, mwen di nou sa, si Jovenel nou manje l, te gon plan pou sa men mwen menm rele Jacquelin Exantus depi ou wèm leve pè a mdi letènèl si se Joe Biden ki bezwen touyem touyel si se Anthony Blinken ki bezwen touyem lap touye w si se FBI lap touye w paske mwen menm mwen rele yo pou fè donk a bon antendeur salut tout ayisyen ki vle jwenn kopi akò solèy leve ou prale. Sou paj Facebook Vizyon Peyi an Kreyòl, V-I-Z-Y-O-N P-E-Y-I, w ap jwenn paj lan, w ap telechaje akò a, epi w ap siyen l, w ap fè m jwenn siyati w pou di ke ou nan akò de pè sa a. Paske se akò sa k pou pèp la, e se akò sa k ap pote. delivrans lan. N ap di Ariel, ou gen yon akò ki rele apeze, sa vle di se lapè ou bay, ou menm ou pa gen lapè. Ou te mèt pran tout sa k pou apeze w, soti nan marigwana jiska w rive nan yon boul kokayin, ou pap janm ka apeze tèt ou. Paske akò k pou apeze tout moun nan li rele yon amnisti jeneral, menm pou moun ki te touye Jovenel yo, y ap jwenn lapè anndan akò sa. Mèsi. Kisa epe sa senbolize nan batay Ariel? Anben, epe a, li klè. Se Jenèz 3 vèsè 24. Jenèz 3 vèsè 24, Dye chase Adan e Èv du jaden e li arme lè cheriben, sa vle di zanj ki pi pwòch li yo, ki pi brigan yo, de yon zam. Yo rele yon epe. Sa se zam Papa Bondye. Si w vle fè mistik, m ap eksplike w. Kèlkeswa sa w gen, ou pa bezwen konn anyen. Depi w gen yon bagay k ap ba w pwoblèm, pran yon epe epi kòmanse pale. Di lougawou, mete w deyò! Lougawou mete w deyò, sòsyè mete w deyò, epe a sèlman. Ou pa bezwen fè anyen avè l. Epe a deja se zam Papa Bondye, fòs yo bò kote l. Ou se yon pwofèt, masonlòj oubyen ki sa w ye? Si m se yon pwofèt, mwen se yon kwayan. M se yon kwayan, sa vle di, lè w di masonlòj se yon gwoup, lè w di pwotestan se yon gwoup, mwen kwè m kwè nan Bondye. Men m gen 53 zan kòm pwotestan, donk. Klèman, pwotestan pa kwè menm jan avè m. Mwen menm, m di bon m pa pwotestan ankò. M se yon kwayan. Paske, mwen kwè, selon Lamantasyon 3 vèsè 38, gon sèl Bondye, se de li menm ni byen ni mal soti. Se yon sèl Bondye ki nan, ki di nan Filipyen 2 vèsè 13, Se li menm ki met nan volonte nan mwen tout sa ki byen, tout sa ki mal. Se menm Bondye sa a, m pa ka fè anyen san li. Se sa k fè se chak jou li di m priye l san sès, mwen gen posesyon sou tout moun. Son nèg dou se mwenl touye dil baw kadav mwen pou wèl tande klè si ou ka detèmine sa men mwen menm mwen konnen kem gon angajman gon responsablite antanke sitwayen nap avanse pou nou klèman rankontre Ariel pou Ariel jwenn ekip kap pote pwojè akò solèy leve a pou nou mennen peyi a nan destinasyon.
Lapolis EIM remèt akò a nan dan lapolis. Avèk epem nan menm sa pa yon am blanch bandi wèl pa li pa menm file map metel sou do machin nan pou lè nèg ap chèchem poul jwenn mwen li pa bezwen rada FBI pa bezwen rada lap jwenn mwen kelke swa group ame a li pa bezwen rada lap jwenn mwen paske avoka baro mibalè e sa ariel henry ap di avè tou a sa se manti fè yon bobo pa gen anyen de serye kel di la.

Ke pou yo jwe jistis afe Ariel Henry. Bon Ariel Henry yo enkilpel nan yo vin nwenl nan asasina Jovenel Moïse epi di lèl asasen se asasen yap trete yo. Or mwen gade Ariel Henry gon bagay ki pase nan pake pòtoprens lan la pake pòtoprens minis de la jistis la pa di anyen nan sa ou gen Gerald Norgues. Ou gen kenbe janm ki lage yon polisye ki nan FRDH ki te nan vòlè machin li lagel. Mwen menm aktyèlman tou mwen te arete 2 moun, m arete yon moun Camille Sébastien ki vòlè 2 machin pou kliyan m nan, ò kenbe janm avèk tout nògès lage moun nan nan menm semèn sa. M pòte plent pa devan le pakè, m pòte plent nan CSPJ, m pòte plent nan ministè lajistis kontre 2 magouyè. 2 substitut komisè gouvènman sa yo ki pran lajan nan men moun yo lè yo peye moun nan. Map mande Ariel Henry si Ariel Henry ap montre l vrèman yap fè yon travay, si ministè lajistis la ap montre l fè travay, si komisè gouvènman an Jacques Lafontant, Lafontant ki montre ki fè peyi nan men l lan, se li ki ta kapab montre yon egzanp, fay bay di yon mo nan sa. Lafontant konnen trè byen ke nèg yo. Libere nèg yo pou afè lajan. Men kisa li di pa di anyen. Ke map di map di sa. Premye minis lan, ni minis lajistis la, yo pa di anyen. Or, sa sa vle di ke misye se pa anyen depi serye nèg ap pete. Se pa anyen depi serye ap di. Or mwen di w ke se menm nèg sa yo ki tiye Jovenel, se menm nèg sa yo ki o pouvwa, se menm nèg sa yo ki nan lajistis. Kote Jovenel ap twouve jistis? Bon mwen menm efektivman, gon bagay ki pase la a lòt jou la a. Mwen wè Komisè Gouvènman an Chèf Pakè Pòtoprens lan Pou mwen menm Ahmed Magloire Aristide Mwen gen yon vòlè m arete Ki pou 2 Ki vòlè 2 machin mwen Ke Bèt Jean avèk tout Nòdès Yo libere moun nan Yo libere moun nan Yon fwa apre sou konfizyon libere l Kòm mwen m pòte plent pa devan Ki de dwa M pa gade sa Lafontan Kòm Lafontan di konsa efektivman ke Li menm se yon nèg pwòp li ye Ò Lafontan nan kay la Y ap ba li yon pati nan kay la Epi ki te rès kay la M ap gade Lafontan Si m ap pran sansyon kont mesye sa yo Ki fè ak sa yo? Dapre ou menm ou panse Jovenel Moïse ap jwenn jistis oubyen li va. Ki kote Jovenel ap twouve jistis la? Il n avè pa plante, il n avè pa i pa plante, ki se kote li ap twouve jistis la? Ou panse Jovenel Moïse ap twouve jistis? Bon Dessalines pa twouve jistis? O, kote li pa twouve jistis la la? O, ou lò gade, Batonye a pa twouve jistis, kote li pa twouve jistis la? Bon Ariel Henry ki enplike nan asasina Je le dis et je le répète ankò, Ariel Henry ki enplike nan asasina Jovenel Moïse, yo nonmen nou l, e bon se li k ap dirije. Ou ta vle efektivman ke yo menm yo ta erije yo an jij pou yo vin jije pwòp tèt pa yo? En, gon bagay, ou pa konnen Jacques Lafontant, komisè gouvènman an ki mete l, ou wè kiyès ki monte, kiyès ki mennen l? Èske nou pa raple sa jounalism? Se premye minis lan ki mete l la wi. Ou pa raple w ke Jacques Lafontant te gen yon pwoblèm avèk minis Rockefeller? Or, Rockefeller te, te, la belle faute te la, yo te, yo te, yo te, yo te voye entèdiksyon de depa kont Ariel Henry. Or, Ariel Henry revoke Minis de la Jistis la, li revoke Komisè Gouvènman an, li mete Komisè Gouvènman pa li. Or, Jacques Lafontant ou wè la, se yon pyon wi pou Ariel Henry. Or, ou pa ka fè anyen non. Pandan Ariel Henry la, pandan Jacques Lafontant la, ou pa ka fè anyen la non. Men, kisa sa vle di menm? Sa vle di, nòmalman, yo di ke. Raple w, kèlkeswa aksyon ou vle fè kont Ariel Henry, kont Ariel Henry, Jacques Lafontant ap koupe l. Komisè Gouyama ap bare l, pase se jwè pa li ye. Menm jan Bedford te la, li te ap apiye Rockefeller, se menm jan tou ke Jacques Lafontant ap apiye. E m ap di komisè Gouyama, Jacques Lafontant, pou m wè w ap fè yon bagay serye, pou m wè w ap travay yon bagay serye, m ap gade sa w ap di nan dosye pa m nan, kote Nòkès! Dialogues avec Kebe Jean libere yon vòlè machin ma rete yo 5 oktòb nèg a nan rete machin nan nan rete nèg nan vòlè machin nan yo liberel aprè menm dosye rnddh la ki fè skandal la mesye yo libere moun nèg sa ò mwen m pòte plent pa devan ki devan m ekri CSPJ m ekri minis de la jistis la m ekri premye minis lan m ekri tout enstans pou yo kondanem map di premye minis la jistis la. Si w pa pran sanksyon kont mesye sa yo, bon moun premye moun k ap kanpe devan mwen e se mwen menm. E m ap di Jak Lafontan, komisè gouvènman an, si l pa pran yon, yon, yon, yon, yon mizangad kont mesye sa yo, kont 2 komisè sa yo ki, ki enplike nan skandal e, e, e, koripsyon nan pake Pòtoprens, si ke li menm li pa pran sanksyon kont nèg sa yo, mwen menm m pral kanpe anfas li nan, nan, nan pwochen jou sa yo. Si w te arete yon moun epi li libere, èske sa pa li menm e, pa yon danje pou ou? Li pa yon danje pou mwen antanke avoka.

Koripsyon sa fini nan pakè pòtoprens nèg yo libere moun nan nan pou afè vòl de machin mesye son bagay ki grav wi pou yon yo arete yon moun ki vòlè 2 machin epi komisè nògès jan nògès avèk komisè kevè jan libere moun nan apre 8 jou moun nan fin fè nan penitansye nasyonal epi yo pran lajan epi pou lafontant pa di anyen nan sa pou premye minis lan pa di anyen nan sa pou pou pou pou minis de lajistis la pa ankète sou dosye sa a map gade. Si yo pap ankete sou kontre dosye sa. Or, map gade la, kom mwen di w la efektivman, Jovenel, si yon moun, ou wè Dimitri Herard ki nan prizon, yo arete l paske li te enplike, yo di enplike nan dosye tiye Jovenel. Mwen menm si m ta avoka Dimitri Herard avek lot moun yo a, m ta bay fon rabès konpous devan komisè chanpral sa yo, komisè

Se pou yo kite tòj yo. Se pou yo kite djòb sa a pou yo pran tòj kòm avoka. Paske mwen m pa gen lajan lemwa. Mwen menm se avèk kri yo m ap travay. Ò yo menm yo mete yo la pou yo rann lajistis epi nèg yo se yo k ap fè magouy nan pakè a. E m ap di. Sou ki baz yo libere l?
Sou ki baz? Bay baz yon magouy yo fè. Menm jan w, èske w pa raple w trè byen. rnddh te gon dosye yap plen sou dosye sa. Nou pa wè sa mesye. Ebyen se menm se menm aprè menm semèn sa nèg yo banm dezyèm kou sa tou wi. Ebyen dosye nèg yo enplike. Nèg yo enplike nan dosye rnddh, yo enplike ankò nan dosye pam nan. Sébastien Camille kote nèg yo pran lajan yo libere vòlè a. Ok. Mèsi bokou.